Mèsi avèk ou menm ki toujou abòne, mèsi avèk ou menm ki toujou like, ki toujou pataje, ki toujou kòmante. Sa fè nou plèzi, pa bliye ale sou paj Facebook la, abòne, like, kòmante, sa ap fè nou plèzi. Jodi a nou pote yon bèl ribrik spirityèl pou ou ankò. Prete atansyon, ou fin tande l, fè yon lòt moun tande l. Lè w malere, sa pa vle di ou chen pou sa. Se de sa nou te pale avan yè. Men jodi a, nou vle di w kisa. Gen pwoblèm ki rive nan lavi w. Se jis Bondye vle montre w kiyès moun ki zanmi w ak kiyès moun ki pa zanmi w. Tande byen! Se pa tout pwoblèm ki rive nan lavi w li vini pou l epwouve w. Gen pwoblèm li vini pou l epwouve w, gen pwoblèm tou li vini pou l fè w konnen ki moun ki te zanmi w. Ak ki moun ki pa ansanm? Pwovèb 24, vèsè 17 e 18 Pwovèb 17, vèsè 17 Lè w gen ti tan, al li l W ap konnen w gen yon vrè zanmi se lè w nan pwoblèm Tande sa byen, tande, tande, tande, tande W ap konnen w gen yon vrè zanmi se lè w nan yon pwoblèm Lè sa ou pral idantifye kiyès moun ki zanmi w, kiyès moun ki pa zanmi w. Yon vrè zanmi, l ap toujou kanpe avè w nan tout sitiyasyon. Yon fo zanmi, yon fek zanmi, lè w tonbe nan sitiyasyon se ri l ri. Se ri li ri. Donk, e sa k fè nou di, gen moun, m pral di yon bagay la avan m ale. Gen moun pou konn ki moun li ye se nan yon pwoblèm pou ye. Ayayay ayayay ayayay hahaha se vizyon rasanbleman tande. Gen moun pou konn ki moun li ye se lè w nan yon pwoblèm. E lè w nan yon pwoblèm w ap idantifye moun ki bò kote w la ki moun li ye. Si l te bon, si l te vrè. Ayayayayayayayayay ou pa ka kenbe ou pa ka kenbe ribrik spirityèl sa pou kont ou gen moun kit li te pastè kit li te manman w kit li te papa w kit li te frè w kit li te sè w gen moun ou wè w ap viv avèl ou pat janm konnen l se lè w gen pwoblèm ou vin konnen fas moun sa ayayayayayayay e sa k fè Pwoblèm, gen pwoblèm ki tonbe nan lavi w, li jis vle montre w moun ki bò kote w yo ki moun yo ye. Pandan w menm w ap tiye tèt ou, epoutan Bondye vle montre w ki moun ou ye, ki moun moun sa ye bò kote w. Se sa k fè m vin di w, se pa tout pwoblèm ou panse ki vini pou l touye w, ki vini pou l deseche w, ki vini pou l detwi w. Gen pwoblèm ki vini nan lavi w, se jis li vle Pou w kapab idantifye ki moun ki te zanmi w, ki moun ki te ènmi w. Ok? Donk se ti konsèy sa nou pote pou ou nan Pwovèb 24, vèsè 17 e 18, e Pwovèb 17, al li yo, w ap wè ou pale pou w idantifye ki moun ki zanmi w ak ki moun ki pa zanmi w. Sèlman, veye zo ou! Veye zo ou! Paske lè w fin idantifye moun ki zanmi w ak moun ki pa zanmi w lan, prekosyon!

Pataje, like, kòmante e sa ap fè nou plèzi e sa ap pèmèt ke chanèl YouTube nou ale pi lwen, plis moun tande, plis moun sove, plis moun retire, plis moun sove e sòti nan sitiyasyon ke yo ye a. Sa ap pèmèt tou plis moun konnen kiyès ki vrè zanmi yo, kiyès ki bon zanmi yo. E lè w nan sitiyasyon, e lè sa w pral konnen kiyès moun ki te zanmi w, kiyès moun ki pa t zanmi w. Site Vizyon Rasanbleman. Mèsi, n ap toujou pote ti ribrik sa pou ou. Sa fè nou plèzi. Like, pataje, kòmante. Se sa k ap pèmèt plis moun tande e ankouraje. Mèsi, tchaw tchaw, n ale a la pwochèn.